Bonjou e bonswa fanatik mwen yo jann te dil la nou konnen e sou chanèl sa nou te gentan fè anons lan pase deja ke nou chak atis nou gen pou n envite pou nou gen pou n envite nan yon pwochèn pwojè nou genyen e nou tap pase yo devan kamera pou di nou ou pral kòmante ou pral di sa w panse but Jodia nou gon atis yon nouvo envite sou chanèl la jodia kote nou pral fè yon ti entèvyou avèl sou chanèl la pa bliye show sa ki batize ki se bay verite m panse atis ki pral la m panse lap baw tout verite gen dwa ou konn wèl nan epizòd yo deja men ou pa konn kiyès li an gwo bon finalman nou pral prezante w atis la apre yon ti tan nap tounen.

Wi mezanmi jan m te di n nou an, jan m te anonse l la deja, e cho a nou konn non cho a deja ki se bay verite. Jodi a nou gon gwo ak gwo aktè ki te jwe nan feyton lavi nan Brezil la, se youn nan aktè sa yo e nou pral prezante w nan cho a la e se bon se li k pral di w, se li k pral pale w enpe de li e nou swete l bay tout verite de li byen ke nou konnen gen kèk ti bagay k ap toujou kache Amen mwen swete atis la bay tout verite de li jodia sou show pa nou an ki se bay verite atis la ou mèt antre ou mèt antre atis la ou mèt antre kay pou ou mèt chita atis la sak regle sak regle ou ka chita atis la sak cho. Bon gras a Dye ou konnen nou la nou poze nap fè efò. Sak cho sak cho atis la kòman kòman sante a ye menm kòman fanmi an ye menm. Gras a Dye nou anfòm e nou salye tout. Tout fanatik sipè branche yo ou konprann kap ba nou sipò chak fwa yon video tonbe ki sipòte chanèl la so ak yon plezi m la menn. Bon jodia ou m bon bon m panse ou konn m pa bezwen baw non show ankò ou konn kòman show a rele deja Ah monchè show sa a son show mwen menm lè map tande non show sa a m te kòmanse fistre pase pase verite son bagay ki pa. Monchè wi pa fasil non oo.
Ebyen, ebyen, ou byen reponn sou. Prezante w bay gran piblik la, di l kiyès ou ye, kiyès non, ki non atis la, ki vrèman non atis la, kòman vi atis la. Panse piblik la konnen m deja, non an se Frantso, epi Ti nèg Ayiti, tout bagay, ou konprann, men aktyèlman n ap viv Brezil, yo konn sa deja, e m patisipe nan yon gwo feyton.

Ebyen atis la, bon, finalman ou pa bay vrèman non an konplè non, ou di Canon, ou pa bay vrèman non an. Non, se Canon Joseph, yo konnen l deja, yo konnen l deja.
Ebyen kòm ou sou cho a la, ou nan cho a la ki se bay verite, jodi a nou gen anpil bèl kesyon pou ou tou, bon m panse, m pa konnen si w an mezi pou reponn tout kesyon ki nou pral poze w nan cho a. Bon, monchè, monchè depi m te reponn prezan, m panse m ap di, e, e. Di kèk verite men m pa di a san pou san. Ou konprann?
Ebyen premye kesyon nou gen pou jodi a Franso e ki stati de vi w? A vle di kòman w ap viv? Èske tankou Oh!
Monchè m se youn nan moun ki ki se yon moun ki viv apa. M pa yon moun ki twò renmen kòmsi jan moun yo konn di l la ki twò soumoun. M se youn nan nèg k ap viv a madanm mwen. Ou konprann? E m pa gen pitit, ou konprann? M poko gen timoun.
Non, m poko gen timoun, men m panse l ap vini. Bon, so nou viv, n al la. N ap viv, nou jere may nou. Bon, gwo kesyon m wè tout atis pa janm renmen reponn nan kèlkeswa emisyon yo pase a, yo pa, yo toujou gen difikilte pou yo reponn kesyon sa a. Pase e kòmsi sa se pi gwo vi prive prèske tout atis ki gen yo. Èske ou menm jodi a ou pral fè diferans lan? Ki laj atis la menm? Monchè atis la atis la kòmanse antre nan granmoun li e Valentin te te yon bout ke fanat yo konnen l deja e bon atis la ap pile 28 la pral nan 29. Ah tèt chaje atis sa gen bagay atis sa kòmanse antre nan atis sa gen bagay li ka fè toujou granmoun nan kòmanse antre depi wè bab kòmanse ap antre nan figi w. Men ki premye esperyans ou fè deja nan sinema ayisyen an atis la? Bon!
Monchè, pou m onèt avè w, sinema se yon bagay m te renmen men depi lè m ap viv Ayiti, men ou konnen sistèm peyi nou, sof ke nou pa t gen yon opòtinite kòmsi pou n te jwenn de bagay ki fasil menm jan nou jwenn yo isi a. Isi nou rive nou nou yon nou peyi nou yon entènèt ou wè sa m diw e map tou di prezidan peyi m kat bagay yo ou wè sa m diw se nan yon peyi m gen entènèt m gen kouran m poko janm konnen m pral gen 4 an isi m poko janm wè kote yo gen yon kouran nan je m e. Di jan yo a met granmoun sou nou. Ki sa?
Premye premye esperyans mwen nan sinema mwen kwè se se isi m fè l e avèk staff John Production an bon mwen son bagay mwen renmen e se lè sa a m te ka derape e lè a m derape ou wè. Hum ok men dezyèm kesyon pou ou kòman ou wè w nan apre 10 ans ankò nan sinema ayisyen an kisa ou ta vle devni nan sinema ayisyen an? Monchè,
sinema se yon bagay m te panse se yon bagay ki te te kòmsi ki te fasil nan yon sans, men lè m ap gade pa rapò avèk sa w ap rankontre kòmsi gen seri de moun kòmsi lè pou yo pou yo ta aka wè w pou yo ba w kouraj e.

Ou nan pi gwo show a ou. Ou nan pi gwo show paw la ki se bay verite. Bon, m pa sou, m swete w pa kache anyen e bay jan de bagay sa yo. Pa gen anyen k ap kache, pa gen anyen k ap kache. Konbyen fwa w twonpe madanm ou? A, twonpe a menm se pou bagay ki, ki, ki, ki. Non bay verite paske ou konn ke kòman show a rele deja. Bay verite byen ke l pa, m pa kwè l la. Bay verite. Bon, gon bagay moun yo rele twonpe menm m pa fin konprann mo sa, mo yo rele twonpe a, ou konprann?

E madanm ou konn fè menm konn fè resiprosite sa kòman tap reyaji?
Monchè, pase yon ti moman ak yon moun nan l plis nan nati gason ke fi. Wè sa m di w fòk moun yo konprann sa. Ayiti lè gason an twonpe. Viv a yon lòt fi, soti nan nati gason an a 90 pousan. Aly di ou ka. Men fi a pa lakay li non a 100 pou 100.
Eske madanm ou ap al gade show sa vre? Bon li pa al gadel li konn maril renmen tout bagay.
Men ok Frantzson mwen gen lòt kesyon pou ou bon jodi a nou la poze ou tout kesyon ou an mezi pou reponn tout kesyon. Nou prè monchè.
Nou prè.

Nan bon menm moun nan tou li gen afè pal lap regle tou sa di nan moman la papa nou tout moun bliye tèt nou nou tout bliye kiyès nou ye wè zak zola la. Men banm banm yon pwen egzanp avè w e si tout fwa wal ka yon moun pa egzanp men yon chanm la men yon chanm la ou sa moun nan nan chanm sa ou byen l gen pitit li sa men kòm ou menm Monchè banm onèt avè w imedyatman depi moun nan te gentan admèt ke poul resevwa m ansanm a yon fi lakay li sil gentan konnen se moun ak moun ap gen kèk bagay kap fèt.

M panse demen n ap n ap ka fè n ap ka fè konesans a tout atis nou yo bon nou bon ou konnen ke djakout nou chaje bay panso nou gen kesyon pou n ba pou n poze tou chèf m prè m prè pou tout kesyon men men apre apre de sinema kisa w ki lòt bagay ou gen pou fè ou pou viv ki lòt pwofesyon ou gen bon monchè. Pandan m te Ayiti, m te lè m te fè Konbri, lè m vin isi, monchè m vin wè bagay yon lòt fason. Etranje a fon w rete, etranje a li menm li fonksyone yon lòt fason ke la rete, ke lakay. Se sa m di w, mwen kwè m te fè ennan kèlke mwa kòmsi m ap aprann plonbri, lè m rive isi, e jan m wè nèg yo fè plonbri a, se yon bagay ki trè A, se kòm si yon tan gaspiye. A, son tan gaspiye.
A, yo te poko janm met yon jou.
Non, depi lè m vin isit m pa met yon jou. N ap bouje Franco, n ap bouje avèk kesyon yo. Men, bon, gon bagay ou poko janm di. Gon bagay nou fanatik yo ta byen renmen konnen tou. Bon, kòm m pa konn kisa l ye. Non, se pa yon kesyon ki twò Se pa yon kesyon ki twò, ki twò grav, bon. Kanmenm fò n poze l. Èske manman ou, papa w ap viv?

Ebyen nap mande kisa nap fè nan peyi sa. Pona pa gen kouraj e de no jou la sa kap pase nan peyi nou fè serèl serèl ti moun ap kenbe bougali lèm kite anba pat gen bagay sa konprann te konn gen ti dezòd men potko gen janm gen bagay sa kounya pa gen peyi ankò. Ok ok e si tout fwa ou aprè konbyen aprè konbyen tan ankò ou wè ou ta sipoze gen premye ti moun ou nan bra aprè konbyen tan. Monchè jiska mentnan la m pa di m pa ra san pousan non men m pa ra 50 pousan m te dwe genyen l men fanatik nap tann Bondye.
Mezanmi nou konnen ou chouchou a deja e sinon ou konn konn koze nap bay fòk fòk nou bay tout verite yo men Fantsou èske ou ta renmen patisipe nan yon pwojè ansanm avè nou ankò kòman ou ta renmen moun kap patisipe nan pwojè yo kòman ou ta renmen wè yo Bon monchè
monchè kesyon sa son bèl kesyon mwen renmen kesyon an bon mwen menm kòm mwen menm se youn nan moun kòmsi se premye esperyans mwen nan sinema a bon m pa di m apt a san pou san men kanmenm bagay fana toujou ka wè ou wè sa m di w la nou pap jije tèt nou fana toujou ka wè men m ta swete moun pwochen moun n ap rankontre yo se de moun ki Ki pa ou sa ki konn sak sinema ou wè paske lè lèw son atis ou wè sam di ou se de pèsonal se de pèsonaj ou konprann de pèsonaj la ou gen yon pèsonay piblik epi ou menm tou epi ou gen gen afè paw wap jere an fanmiw ou konprann e m. M konseye moun kap vini yo, yo aranje yo, ou konprann? Mhmm. M gen yon lòt kesyon gwo sou plato a. Kisa w ta vle sinema devni pou ou? Eske, bon, ban m ba w egzanp, eske w ta vle l devni yon pwofesyon pou ou? A vle di kòm si se travay ou gen pou w fè, pou w ta ba l tout tan w, pou w wè se li menm kap, ki kòm si vin yon djòb pou ou? Bon, monchè, monchè m ta renmen sinema a. Lè map reponn kesyon sa ango m ta renmen sinema a bòs mwen. Wè sam di w se sinema ke w ta ta banm tout sam vle wè sam di w la map bouje byen avèl ou konprann epi kesyon travay ak moun nan wè m te vle kanpe l wè sam di w paske son bagay m renmen em vle avanse ladann e map bay tout mwen menm pou m avanse wè sam di w. Men ok pou sinema a sa pou sa nap fè a la ta devni yon pwofesyon pou w kisa w wè l manke kisa w wè l manke menm. Bon, sa ou manke a son bagay ki trè senp, frè Sandro a, mezanmi nou bezwen de moun ki trè trè pozitif, moun Sandro a nan tout sa nap fè ki te lè yo pran yon desizyon yo pran yon desizyon ou konprann? Epi se konsa paske wap gade e gon seri de moun Ayiti la kap bouje, frè Sandro, de twa jou la ou wè moun yo bay Se paske yo pran sa ap fè an chay epi pou yo bouje avè l, ou konprann. Men sof ke isi li menm, jan li diferan avèk Ayiti, ou konprann, paske gen kesyon travay e moun yo tou, ou konprann, yo pa gen travay nan menm lè, ou konprann. Epi se konsa li ye. Se bon. Men pè sa pè nap al nan nap pale de sa. Vi a letranje a se yon bagay konsa li ye. Depi sa wap fè a poko ka rantral. Pandan se tan moun nan gen vil li gen fanmi m panse kanmenm defwa sa konn koz yon ti echèk nan sa w gen pou antreprann. Men si w ta gen yon gwo mesay paske konnen chwa nou pap twò dire chwa anpil minit paske

Bon video, toujou ankouraje nou, se grenn like ou a, e se grenn view wap ba nou an se li kap kap pouse nou pou nou avanse pi devan, se grenn komantè w la a, ou wè sam diw la, e em di fanatik yo m renmen yo kanpe, kenbe fèm avèm epi nap bouje.
Ebyen fanatik yo jann te pwomèt nou an se te Franco ki tap patisipe nan premye show a epi anpil lòt atis ki pral vini menm atis ki pral envite yo tout gen pou yo pase sou plato a m swete yo toujou ankouraje nou lè n lage yon video yo toujou like li toujou kite yon kòmantè pou nou ki ka fè kè nou kontan toujou ede nou pataje l envite yon zanmi w Abòne avèk chanèl la paske ou se pi gwo sponsò chanèl sa ki se Jhonny Production News nap tounen avèk yon lòt atis e pou yon lòt show ankò e bon nou pa ka di lap pi bon ke sa men nap tounen tchaw fanatik mwen yo.